Bonjou bonswa tout moun nou kontan avèk ou jodi a nou toujou jedi 2 oktòbre 2025 dezyèm videyo nou pote pou ou pou jounen an pou nou ba ou aktyalite kap ebyen domine peyi dayiti pou jodi a la nou konnen ke nan Latibonit toujou genyen anpil chalè notamman nan Gonayiv kote yo tap fè antèman maten an Wilfrid Fòdinan alyas Ti Wil. Se pa de seremoni ki pa fèt, anpil ekspedisyon, anpil wanga nan antèman sa a, ebyen Jak Adè li menm ki se direktè depatemantal Latibonit lan pou lapolis nasyonal Dayiti anba gwo presyon misye deja Panike! Mete sou sa, bandi nan baz Gran Grif te fon parèt nan zòn Lyankou jodi a. Anpil kout bal tire, yo boule kay, yo ebyen e fè anpil dega sou wout yo avan yo te fini pa rebwose chemen. Epi nan lakou Pòtoprens nou konnen bagay la pa piti, moun yo pa sispann batay, jodi a la genyen Enspektè Carlo ki nan tèt rue Capois pran bal, tonbe anba bal viv ansanm nan afwontman ki te genyen ant lapolis avèk kowalisyon viv ansanm. Gwo pwoblèm nan lakou Etazini kote ke ebyen genyen yon vant pase nan la fami Bidyo kote ke apre nou konnen Lèzetazini mare Rejinal Boulos yo pase pran Dimitri Vorbe finalman yo komanse selon enfomasyon ke nou genyen ap reflechi de senaryo pou wè koman yo ta fon mete men sou mesye Gilbert Bidjo avek tout petit gason li Reuven Bidjo pou ansanm zak kriminel yo komèt nan peyi a tan ki tan pou krim ki gen rapò avèk krim de san, krim finansye e fason yo sèvi avèk peyi Israël pou yo kapab kouvri aktivite biznis yo nan peyi Dayiti. Pou kouwèlye la, genyen anpil batay ki ap fèt antre KPT a, Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, avèk Alix Didier Fils-Aimé ki, me sanble-t-il, nan jou kap vini la yo, enben, yo anvi fon sèl pote boure sou Premye Minis lan, pandan yo anonse remaniman ministeryèl apati de 15 nan mwa sa a. Ebyen Alix Dieufuse Aimé li menm panse ke bagay la tap vini dous pou li, Fritz Jean frape pye l atè, misye di pwen n fè pa, pa gen bagay konsa fòk premye minis lan li tou ale avèk ansanm minis li yo pou kapab genyen yon remaniman ministeryèl ki fèt yon fason lajman laj avèk tout yon nouvo premye minis pou kapab akeyi e force de suppression de gang yo paske pa bliye genyen anpil pawol kap pale la gen anpil vant pase nan mitan kek manm nan kpt a ki panse ke lè force repression de gang yo rantre nan peyi an li kapab reprime yo tou li kapab komanse mete kod sou yon seri de vagabon kap vole lajan leta. Hans Ludwig Joseph pèdi djòb li nan tèt ULCC. Yo poko ofisyalize l men nou genyen tout enfòmasyon yo la ki fè kwè ke nan mwa sa menm Hans Ludwig Joseph kapab kite tèt ULCC pou de rezon de koripsyon. Ebyen genyen Edouard Paultre nan ansanm contre la corruption ki rekeyi yon ansanm de temwanyaj sou yon seri de biznis ke Hans Ludwig Joseph, direktè jeneral ULCC an ta genyen sou non yon seri lòt moun, ebyen yon seri de lòt zak malonèt yo estime ke zanmi an ta kontinye ap komèt apre li te fin pran plis pase 350 mil dolar ameriken Nan men direktè jeneral FNE a, n ap pale de ansyen direktè jeneral FNE, Jean Ronald Joseph pou te kouvri li e pa janm pibliye rapò dankèt sa ke yo te mennen nan ULCC, avèk yon dividal lòt pawòl k ap pale sou kesyon potven ke li te al mande a ansyen premye minis Jean Henry Céant pou ta kouvri li nan kad yon seri de rapò ke l t ap mennen, ke l t ap fè, de zankèt ke l t ap mennen. sou ansyen premye minis sila. Nou pral kite ou avèk videyo sa a ki ap fè ou konprann tout sa k ap pase e tout sa nou anonse la yo kòm gran pwen k ap domine aktyalite a avèk mèt Renold Georges ke nou te fon ti pale avèk li sou sitiyasyon peyi a, sekirite, lavi chè ki ap tiye pèp ayisyen an yon lòt fason, mizè, grangou. Prekarite, ak fòs represyon 2 gang sa yo kap vini an Ayiti an, eske li pral bay rezilta? Enfòmasyon sa yo ke nou sot anonse w la, wap jwenn yo nan nimewo sa, sòti sa ke nou fè avèk Radyo Tele Konfyans, Bawnews. Nou vin bawnews Ebyen medam mesye rete, pran ti chèz ba ou pou nou kapab pale avèk ou, avèk Mèt Renòl Jòj, e pou nou kapab detaye ansanm pwen ke nou sot anonse yo avèk ou, pou ka konprann kòman peyi a ye, pou ka konprann tou kòman pou kanpe nan peyi a jodi a pou faz ke batay la pral pran la a, pou moun ki pat manje pwa pa al bay la pire. Konprann ke yon gouvèneman ki te la pou fè yon sòt de redrèsman, eleksyon avèk kesyon sekirite, osi plonje nan kesyon koripsyon jodi a?
Bon, mwen m panse ke INCC li genyen yon misyon sakrosen, yon misyon legal ke se lalwa Te otorize vikram di la lwa se pèp la ki otorize l te mennen ankèt e sou tout moun ki ta gen sispikyon sou yo oubyen ke yo ta kenbe nan koripsyon mwen twouve ke se wòl IRCC.

mande pou nenpòt sitwayen ki vin an konesans de yon krim ki fèt imedyatman oubyen ki fèk sot fèt, yo gen dwa pran moun sa a e al depoze l nan komisarya ki pi pwòch la e komisarya de Boudevwa an.

Eske ISSD genyen pou devwa kite moun sa a ale e pou l disparèt de la nature? Sitou si moun sa a pa viv anndan peyi a, se yon moun ki de pasaj. A, mezanmi, met tèt nou nan plas li. Pou bagay ki te konn ale, se li ki toujou vòlè. Se yon aveu.

Lage l tèt anba nan pase. M pa kwè ou Èske m ban m ou eksplikasyon klè a ou dakò avè m? Toutafè, e ka sa a li repete tou nan depateman Nòdès peyi a kote ke genyen yon seri de ansyen responsab nan komin Wanament ki te gen pou chaj pou yo jere yon kestyon mache binasyonal, ebyen ULCC nan Nòdès peyi a te arete moun sa yo apre odisyon yo tou e te defere yo devan lajistis. Men jodi a nou remake ke genyen yon leve de boukliye kontre Hans Ludwig Joseph ki se direktè jeneral ULCC a sou baz ke li ta fè retansyon de yon seri de rapò ki te dwe pibliye depi lontan, notamman rapò FNE, e fason ke li trete dosye la dwann nan apre enkilpasyon de Romel Bell, kote li pral kite administratè a ki pral vin li menm vin direktè jeneral la dwann. Donk sa yo, plis lòt bagay ke y ap di nan lari an, fè kwè ke Hans Louis Joseph pa ta genyen tout lejitimite pou ke jodi a l ap kontinye mennen ankèt sou yon seri de moun anndan peyi a. Ou menm kisa w di ak moun sa yo ki ap pote diskou sa a?
Bon, moun sa yo, ekoute, moun sa yo pa vèse nan le domèn legal.

Donk tout afè. Yo di ke lane 2022 la ane dèz wòm mwen gen kò non. Tout afè. E sou sa wap di an la genyen anpil lòt moun ki endekse ki kòmanse ap pale fò, fè dè zakizasyon a la dwa de direktè jeneral ULCC a, notamman ansyen premye minis Jean Henry Céant ki di ke DG a tal mande lajan nan biwo l

Tout a fè. Men tan, an plis de kestyon koripsyon an ki se yon fleyo k ap ravaje nanm pèp ayisyen an, genyen kestyon ensekirite a. Jedi 30 septanb, alò an nou di madi 30 septanb 2025 lan, konsèy sekirite a, pandan l ap prepare li pou kapab gade validasyon ou non Fòs de represyon de gang lan ebyen sou Channmas bandi viv ansanm kanpe nan tèt rue Kapwa e tire anpil bal sou baz udmo ki genyen sou Channmas la kote ke genyen plizyè moun ki soti blese malerezman. Alò ke tou resamman la pa pli ta ke jedi ki sot pase a ebyen gouvènman an avèk tout KPT a ki te reprezante pa le premye ministre e ti chinwa, yo menm yo te rann yo sou chann mas. Eske son kou de teyat pou kapab ankouraje vini fòs de represyon de gang lan, ou di mwen se viv ansanm menm ki gen kapasite pou l fè entrizyon nan yon espas ke leta ayisyen te fin rekipere? Bon, jodi a li menm,

Se te tout yon dènye bagay pou sa l ye. Epi nou menm la n ap suiv. Men mwen yon sèl bagay m kapab di, m konsyan ke pèp la nan mizè. M konsyan ke bagay yo rèd. M konsyan ke lè yon jou kapon yo revòlte se bagay terib. M pa konn si se kapon yo k revòlte, m pa konnen. Men mwen menm m konsyan ke

Te di sa. Lè vini yo vin mande pi devan pou lame dayiti lèt tout zam ki te gen pou yo brile tout tout zam gwo zam te gen yo pran tout yo lave yo enben se te yon fason se yon fason pou yo te mete nou mennen nou kote nou ye la anpil moun nou mouri anpil fanmi nou anpil kay ou wè li se yon fèt espre li ye. Sou mwen te priye. Paske depi m te ka wè Trump dakò avèk Izrayèl k ap tiye ti bebe, kraze lopital, kraze prizon, tiye timoun lekòl, menm timoun katràn, twazàn pa epanye, pou kou Trump dakò avèk sa, mwen menm m met chapo ba devan yo. M met chapo ba fanm ansent, youn pa pwoteje l men koulye a la.

E nou sezi tande ke w ap pale sou ton sa a pou kestyon premye oktòb la ki sanse yon dat reouvèti dè klas. Bon, gouvènman la gentan ap prepare yo ak KPT a pou yo fè lansman nan Nòdès, nan Fò Libète. Men tou, nou wè gen plizyè òganizasyon nan sosyete sivil la ki te anonse gwo mouvman mobilizasyon apati de premye oktòb la. Ou menm ou di tou pou nou ret lakay yo?

Rele nèg yo le a pou wè konn telefòn li. Paske nou konnen koman dinamik pouvwa jere an Ayiti depi kèk tan la, asasina prezidan Jovenel Moïse, pou Ariel tonbe son kesyon DDN avèk kout zam avyon pa ka vole, eske se menm bagay la ka pase nan peyi a jodi a? Monchè, asasina sa, Se yon bagay ki trè, trè, trè, trè, trè regretab. Mwen menm m te kite prezidan paske m te wè prezidan nan liy li pale a, li pa t bon. E lè m pale avè l, li pa vle tande. E misye tou pa t pou li remèt pouvwa a. Li te vle kenbe l. E se sa k fè, kòm prèv, lè m ap di l pou l fè lejislativ yo, eleksyon yo, li pa t vle fè yo. Peyi prezidan bay sa li pap bon pou ou si w ap vin lejwa. Pase pou w ta al vot ale li palmantè sa yo la pou ap kore w. Menm si gen de lè nèg yo deraye le pi souvan men pou ankò gen de bagay deja ap fèt yo pap dakò. E fòk nou bay manti.